Koman nou ye? Se mwen menm Stacy ki retounen avèk yon lòt videyo pou nou jodi a e avanm kòmanse janm toujou fèl la map bay yon shout out avèk moun ki te kòmante an premye nan videyo presedant mwen an but nan videyo sa I'm pretty sure map bay 2 shout out paske mpat mfè yon bon ti tan mpa oh a couple of days mpa poste ok e mte poste videyo sa maten an poum te di nou Poukisa m pat poste batisi m trop byen and everything still batisi m trop byen pase nou ka wè vwa pa an jwa cos it not an jwa because I'm not sad you know but li pa vivan jan l konn vivan you know what I'm saying so yeah. So yeah, moun map, 2 moun map bay shout out jodi a se. Dife Jay avèk Rubi Ramos. Map fè nou konnen ke mwen wè nou e ke mwen apresye sipò n e mwen renmen n anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. Okrr. Yeah. So jan m te poste maten an m te di nou ke you know men pousa m pat fè video m pat santi m twò byen dadada and all this other stuff but now mwen back pou nou e video jodi a sou kisa m pral fè l se sou yon bagay anpil moun poze m kesyon sou li nan um akoz de dènye video not dènye video akoz de video m te fè sou kòman pou konnen pou ansent um. Anvan w pale avèk ou part 1 avèk part 2, te gen moun kòmsi ki DM mwen sou Instagram kap poze m kèlke kesyon, map reponn moun grenn pa grenn from time to time, here and there, and all the stuff. Men te gen youn mwen te genyen plis nan tout kesyon yo. E kesyon sa a se te, Eske plan B mache vre? Hmm. San pale anpil, an ale right nan videyo a. Avan tou, ki sa ki plan B? Plan B se yon komprime ke ou ka itilize apre yon relasyon seksyèl non pwoteje ou byen yon ki te pwoteje men yon aksidan happen. Ok? Nou la? Nou suiv? Ok. E gen pakèt moun tou ki ka wè ti jan confused about kòman um, plan B mache. Gen moun ki panse se lè Fedes la gentan fin kreye epi ou pran plan B epi li kraze, li tiye Fedes la. No, it doesn't work like that. Se sa k fè ou gen yon peryòd de tan pou itilize l pou l ka mache. Ok.

deyò uterus la pou li anpeche oubyen pou li ralanti sperm yo swim down there. Daprè etid avèk eksperyans an pakèt bann moun combine, yes li mache si ou itilize l jan ou sipoze itilize l ok ou pa ka use something ou pa use li right and then ou hope li work and then ou panse li tap work it doesn't work like that ok. Gen pakèt moun ki ka di, oh no, m itilize l right, m itilize l byen, jan yo di itilize l la m fè l konsa, but li pa mache, gen pakèt bagay ki an jeu, gen pakèt bagay ki come into play. It's not just ou pran l that time and then li pa work, ok? This is what I'm trying, e sa m ap eseye pale de yo la right now. So, nan ki period of time ou t ale nan relasyon seksyèl la? Nan ki period of time nan, nan, nan cycle, nan cycle ou, ou t ale lan relasyon seksyèl la? Ok ou pa ka panse ke let's say ou konnen wap ovule today and then ou ale lan relasyon seksyèl today li vin fèl trè trè trè trè difisil pou plan B a mache nan sirkonstans sa yo because ou aktiv like the egg ze a egg la just there e pa kòmsi plan B a tou e pa kòmsi wap annik bwèl right now and then two seconds after. It's over. Li pran time pou l mache. Menm jan w ta bon yon konprime pou tèt fè mal, menm jan w ta bon yon konprime pou vant fè mal, pou do fè mal, whatsoever, lè w pran l, li gen yon ti tan pou l mache. Fò w bay konprime an yon ti tan pou l mache. Ok? And, si w pa t gentan genyen l la tou, like I said, a lot of things come into play. Si w pa t gentan genyen l la, ok, you just had a, ou just al nan relasyon seksyèl and then you just kouche la you just lay there you know what I'm saying wap wap fè lè let's say ok let's say li rive nan nwit worst case scenario ou ayiti e tout bagay gon lè yo fèmen oubyen ou nan yon state menm ayiti ou nan yon state tout bagay gon lè ke yo fèmen ok it's night time ou pa gen lakay ou and then boom li desann right ou lay lè ou ret kouche wap paweze and then you fall asleep Ok Domi pranw ou pa al mache you didn't go pee you didn't go do nothing you just lay down there and then you fall asleep ou fè tout domiw tout kage and everything and then in the morning nan maten ou leve ou al achte plan B. How is that gonna work? Ok ou use li nan 72 hours, nan 62, 72 heures de tan yo ba ou pou itilize la, but it's too late, li gentan twò ta, because them little thing yo swim fast, yo swim very fast, e si wap ovule ou gen

Tonbe you know what I'm saying but sou bgy ou mete lwil atè a ou mete soap atè a and then ou bal yon ti pouch tou piti that's it ya get what I'm saying yon pakèt bagay come into play a lot of things come into play si w itilize l konsa of course it's not gonna work si w te genyen l la deja sa ka chanje yon pakèt bagay but it's also Li fèl difisil ok li fèl trè trè trè trè difisil paske ou use li nan move moman ya di what I'm saying ou use li nan bad timing like you use a bad very very bad timing sou li ok ovilasyon jwe yon gwo wòl nan everything nan fanm every single thing ok gen moun ki ka pa konnen kilè yo tap ovile yo just di ah. Nothing well gen moun ki konnen le fèt ke depi pa gen ze if there's no egg there's no baby depi pa gen ze pa gen bebe so yo konnen sa like ah m not even gonna take it bonè ma gentan pranl ok si w pat konnen w pat menm konn ki lè w tap ovile oubyen ou gen date la wrong.

it ain't gonna work sweetie ok so I don't wanna hear nobody ap kill me ap touyem nan comment yo la ap dim oh m te use li this pat mache I already tell you repanse pou wè si w te fè all the stuff si w te fè tout bagay sa yo si w te kalkile tout sa yo you dig what I'm saying si w te kalkile tout sa yo repanse a sa anvan w dim anything Anvan nou manje m nan kanmèt yo ok. Anyways se te tout pou video jodi a e sa m toujou di nou an anvan nou ale pa bliye like, comment, share and then subscribe ok si w poko fè l al fè sa ok you know what I'm saying alright epi klike la klike sou ti.